Salut e byenveni nan yon nouvo video Nan video sa mwen pote pou ou kijan pou kapab fè 2 bèl intro tankou sa yo Men premye intro a e men dezyèm intro a. Ok. Pou fè intro sa yo nan Filmora, li trè fasil. Pou m pa pale anpil, mwen prale dirèk avè w. Pou nou fè premye intro a, n ap bezwen yon efè son. Yon bèl efè son ke mwen kite l pou nou nan deskripsyon videyo a. Kisa n ap fè? N ap jis klike sou link ki make Men link efè son an. Epi n ap klike sou li, l ap voye nou L ap voye nou nan sa la. L ap voye nou la. N ap jis klike sou download oubyen deskalgad. Lè n klike sou download, Lap jis telechaje sou Ok Lap jis telechaje sou laptop nou an nòmal Ok Se li nap bezwen pou nou kapab mete nan premye entwo nou an Ok Lè n fin ouvri Filmora Nap jis kreye yon nouvo pwojè Lè n fin kreye nouvo pwojè a la lap mennen nou la a Lè l mennen nou la a Kisa nap fè Ou wè nou nan pati Medios la Nap jis ale nan pati kote ki di

Mwen siprime l. Lè m fin siprime l la, m ap ekri sa m ap ekri a. Ok, m ap ekri ago. Ok, ago vibe. Ou menm ou ka mete sa w vle a. Mwen m chwazi fè l avèk non sa a. Men ou menm, ou ka mete non pa w, sa w vle. Ki sa m ap fè la kounye a? M ap jis chanje font lan. Ok. Pou m chanje font lan, m ap jis klike kote li di Roboto Medium, anba Fuente a la. Kounye a, m ap chwazi font ki fè m plezi a. Ok map desann pou m wè. Ok ok ok. Ok an di ke map kite font sa. Ok sa ki di TW Sen mwen kite l. Kounye a kisa map fè map jis fè tèks la vin pi gwo. Pou m fè l pi gwo kote ki di 80 an la map jis. Klike sou ti senbòl sa, epi map mete l avèk 150. Mwen desann anba e mwen klike sou 150. Ok, wap wè tèks la vin vrèman gwo. Se sa m te bezwen. Kounya kisa m pral fè? Ok, menm tèks sa map pran l, map kopye l, map kole l. Ok, pou m kopye l, map jis peze kontwòl se. Oubyen tou ou ka jis kopye, ou ka jis peze klik delecho. Ok, klik dwa, epi kopye al. Men sa map fè, pou m ka fè l pi fasil map peze klik, map peze kontrol C. Kontrol C, mwen kopye l, epi kontrol V, mwen kole l. Se trè fasil. Kisa map fè, tèks sa a mwen sot kole la, map pran l map mete l anlè lòt tèks la. Lè m mete l anlè la, si m ta vle pou wè, wap wè, pa gen okenn chanjman k fèt. Nòmal. Kounye a kisa m pral fè? M ap jis fè tèks sa a dire mwens tèks ki anlè a. M ap pran l la nan 2 ti pwent yo la, m ap kite l la. Ok, mwen pran l nan 2 ti pwent yo la, mwen bay doub klik, epi mwen kite l la. Ok, men pa bliye tèks sa ki anba an, m fè l dire mwens. M ap fè l dire sèlman 3 segond. M ap pran l, mwen fè l, mwen rale l nan bò. nan bò goch la, ok, mwen rale mete nan bò goch la, epi la, ki sa map fè, map pran sa anlè a tou, map fè l dire mwens, endike, mwen vle kite l la, epi mwen pran mwen mete l nan mitan, an tou ka map fè l dire mwens, ok, an di la, li pa mal, ok, se konsa wap fè pou la tou, ok, jwa wap wè la, pou gen yon k serye toujou, mwen a ki sa map fè, sou teks ki anlè a la, ok, sou tit ki anlè a, map jis bay dou klik sou li. Mwen pap chanje anyen ladan. Sèlman sa map fè map chanje koulè blan sèl. Ou wè kote ki di color de texto, mwen klike sou li epi lap banm plizyè koulè. Men mpa bezwen koulè sa yo. Map jis klike sou mas. Epi la li banm anpil koulè. Ok, sim vle la mwen ka chanje koulè a nan sa yo. Men sak entèresem nan se jaune sa la nap gade. Map klike sou li epi mwen klike aseptal. Jan wap gade la wap wè koulè tèks mwen an chanje. Se trè byen sa. Map klike sou kote ki di Ok. Kisa map fè? Map play video a pou kapab wè byen ankò. Ok. Kisa wè ki sot pase la? Wap wè, imedyatman ti ba wouj sa a li kouri la, imedyatman li rive nan bò sa a, wap wè koulè a chanje. Imedyatman l soti la ankò, Wap wè koulè a chanje ankò. Ok sa vle di se sam te vle fè a. Konnya kisa m pral fè? Swiv mwen avèk anpil atansyon. Kisa map fè? Map jis play epi lèl rive la map jis divize e pati sa la ok tèks sa. Poum divizel map peze sou kontrol B. Ou byen tou mwen ka peze sou ti zizo sa k la. Sou menm ti zizo sa ki sou timeline la. Mwen klike sou li. Mwen divize l. Se trè byen. Ok, kounye a kisa m ap fè? M ap jis klike sou sa m sot divize a nan pwent lan la, sou sa a. Mwen bay dou klik sou li. Kounye a mwen pral ajoute yon animasyon. Lè ou rive l ap voye ou nan bò sa. Kounye a mwen pral ale nan pati ki di animasyon. Se la ki enterese nou. Mwen klike sou animasyon. E pi, lè m desann la, mwen chèche yon animasyon k fè m plezi. M ap klike sou sa ki di mover al fondo. Lè m klike sou li, ok, w ap wè gran pakèt animasyon la. Lè, ok, m ap desann, mwen desann jous an ba. Ok, mwen desann toujou, m ap desann. Eee. An desann, n ap desann, n ap desann. Ok, n ap klike kote ki di Movel Alfon. Lè nou rive sou li, n ap bay dou klik sou li. Dou klik. Ok, w ap wè tèks mwen la, li gen yon ti animasyon ladan l. Si m ta play, w ap wè li gen yon ti animasyon. Men ki sa w wè k pase, w ap wè tèks la vin twò gwo nan ekran an. Ok poum chanjel map jis bay douklik sou li epi male kote ki di e 150 nan mwen klike sou li epi map metel banm wè map metel 100 ok la sim ta play poum wè ok la li vreman bon nan ekranm nan kounya kisa m pral fè. Mwen prale nan pati kote ki di Audios. Ok, nan pati sa ki di Audio a. Ok, lè mwen rive nan Audio, li mennen m nan Recomendado. Mwen pa gen pwoblèm. M ap jis, lè mwen rive nan Recomendado, m ap jis chèche Carlton, Kalton an espanyòl, Wouch! Jan w wè m ekri l la, se konsa pou ekri l tou. Lè m klike sou, lè m ekri Carlton Wouch, li ban m plizyè Carlton Wouch. Ok li banm plizyè audio la. E sa map pran se kote ki di kaltoun wouch 0 2. Ok map pran 0 2 map rale l map rale efè son an map mete l anba kote bagay mwen kote tèks mwen an kòmanse a ok. Kounya si n ta play pou n wè ann play. An pli ankò. Ok, konya ki sa m pral fè? Mwen pral ajoute kèk efè nan intro m nan pou l kapab parèt plis dinamik nan fason ke mwen vle l. Pa bliye lè moun ap fè intro, se kreyativite avèk imajinasyon ki konte. Ok? Ou menm sa pral depann de imajinasyon ou kapab ajoute plis bagay toujou. Mwen pral ale konya nan pati ki di efektos. Ok, la lè m vin nan efektos, M ap jis chèche nan ti ba rechèch sa la, m ap chèche Arriba, Arriba, Abajo. Ok, lè m klike Enter, la, l ap ban m plizyè rezilta ankò. Mwen m ap jis chwazi nimewo 1 an. M ap pran l, mwen rale l, mwen mete l sou Timeline. Men, li dire twòp. Ki sa m ap fè? Pou m kapab fè l dire menm kantite, menm jan avèk tèks mwen an, m ap jis pran nan ti pwent sa yo, mwen rale l, Epi mwen mete l la. Ok. Kounye a si m ta play pou ou w ap wè. Ok. Nou wè intro m nan kòmanse parèt pi bèl toujou. Nan menm pati sa m ap siprime kote ki di Arriba Abaco a m ap mete MP3.

Plizyè opsyon. Men, kote ki di volte al asye arriba, se li map pran. Ok. Mwen pran, mwen rale, mwen mete l nan timeline nan. Map mete l la. Mwen pap mete l nan komansman an non. Map fè l komanse nan jan wè m mete l la. Se konsa pou mete pa w la tou. Ok. Kounye a li dire twòp, map fè l dire mwens. Mwen pran nan ti pwent sa la. Mwen rale l. Map kite l humm. Ok mwen rale l mwen kite l la. Nya si n ta eseye gade pou n wè kòman sa ye. Ok kisa m fè la wap wè tèks mwen vire tèt anba. Se sa menm mwen te vle ajoute a. Ok. Se sa ki se volte al hacia arriba. Wap wè tèks mwen an vire tèt anba la. Si wap wè la wap wè tèks la parèt tèt anba. Epi imediatman efè a fini, nap gade la boom li tounen nan nòmal li. Waww mwen kòmanse renmen entwo a wi. Nan menm pati sa la nap siprime sa m t sot chèche talè a map mete plexo. Ok map mete plexo. Mwen klike entel. Lèm klike plexo entel. Wap wè li banm plizyè opsyon. Men sa map pran se kote ki di Paltikulas del plekso. Kisa m pran? Kisa map fè? Map prann mwen rale l mete l nan timeline nan ankò. Mwen prann mwen rale l mwen mete l la. Pa bliye mwen pa mete l nan kòmansman an. Men mwen mete l nan jan w wè m mete l la la. Ok. Kisa map fè? Map fè l dire mwens ankò. Map prann nan ti pwent sa la map mete l. Map mete l eee ok. Map mete l konsa. An n di konsa. M ap kite l konsa. Kounye a, si m ta play la ankò pou wè. M ap play. Ok. Si w ap gade la w ap wè, e, li kòmanse ap fè ti kole. Ok. Li kòmanse ap fè ti kole. Jis pwogram nan k ap fè sa. M ap jis klike sou ti senbòl sa la. Ok. Ki sa mwen fè lè m klike sou ti senbòl sa? Mwen jis klike sou li pou repwodiksyon an ka fèt pi swa toujou. Ok boom la li fini map klike pou mwen anko. Ok se byen sa. Mwen ka fel dire plis map pran nan ti pwent lan mwen ralel map fel map fel map kitel konsa. Konnya mwen vle ajoute plis efè toujou pa bliye m diw tout an ou ka ajoute ajoute men si ou rive yon kote ou renmen janl ye a ou ka jis kitel konsa mwen map ajoute toujou ok konnya mwen prale Nan menm espas lan ankò m ap chèche aberasyon ok m ap chèche aberasyon ok lè m fin ekri aberasyon mwen bay entè la li ban m plizyè rezilta men rezilta ki enterese m lan se premye sa ankò kote ki di aberasyon. Chromatic. Mwen prann mwen ralel, map ralel map metel nan timeline. Ok, lem prann la mwen metel nan timeline nan. Wap wè la, men m pap fèl dire tout tan sa, map fèl dire mwens toujou, map prann. Ok, an di ke mwen vle kitel la. Ok, map fèl dire plis, an di ke mwen vle kitel la. Mwen ya sim ta play pou wè. Menm bagay la map fè ankò. Map jis map jis klike sou ti bouton sa pou video m nan ka ka ale plis swa. Map klike sou li. La al fin mache. Kisa map fè map regade l pou mwen kòman li an. Wap wè. Kounya lòt bagay mwen ka fè map jis pran kote ki di Arriba Yabaco a e fè sa a. Mwen klike sou li. Jan wap wè la se premye fè ke m te mete a. Map jis map jis fè l dire plis toujou. Ok map fè l dire yon ti kras plis. Ok, la. An nou play pou nou wè kouman tèks la soti. Ok, se byen. M ap kite l konsa. Lòt efè ke mwen pral ajoute, se yon efè son jis ke mwen te di w pou te telechaje a. Pa bliye m te di w pou te telechaje l. Mwen prale nan Medios. Pou kapab ekspòte, pou kapab enpòte odyo ke w sot telechaje a, w ap jis peze nan klavye w la, kontwòl. I. Lè w peze kontwòl I, l ap rale dirèkteman nan fichye laptop ou a. Epi nan pral, ou pral, ou pral ale kote ou te telechaje l la. Ok. Ou pral ale nan fichye, nan dosye ke ou te telechaje efè a. Ok. Epi meni, mwen mwen kote m te telechaje l. Epi mwen jis klike abli. Lè m fin klike abli la, w ap wè, men efè a ki ta vin la. Si m ta tande l, w ap wè. Ok. La ki sa m ap fè? M ap jis pran efè son sa, m ap rale l pou m mete l nan timeline nan. M ap rale l, mwen pran. Ok. Men jan n ap gade la, li dire anpil. Ok, li gen yon pati silans. M ap jis, e, m ap jis seleksyone l, epi lè m rive la, e, e, e, e, e, e, e. Map jis dekoupel. Kontrol B. Mwen dekoupel epi mwen siprimel. Map ralel map metel plis la toujou. Si nou ta gade la a pou nou wè. Ann play. Ok. Li dire twop toujou. Kisa map fè? Map pren nan pwent sa ankò. Map fèl dire mwens. Map pren nan pwent sa a. Doub klik epi mwen ralel. Map metel la. Ok. Konya map wè kijan li ye konya. Map M ap regade l ankò. Ok. M wè l. Odyo a, m ap fè odyo a dire plis. M ap fè l dire plis. An di ke. Mwen vle kite l la. Ok. Si m ta play. An nou play pou nou wè. Hum. Ok gon bagay la ki poko konvenk mwen. Kisa li ye? M pa renmen jan intro a fini an. Ok pou m ka ajoute yon efè pou m ka fè intro m nan fini pi swa. Kisa m ap fè pou m ka fè l fini pi enteresan. Mwen prale nan kote ki di transition, transiciones. Ok, lè m rive nan transition, nan pati transition sa, mwen prale, m ap desann anba, mwen prale kote ki di Desenfoque de velocidad. Ok, mwen klike sou li. Lè m klike sou li, m ap klike sou kote ki di Simple. Ok, la li ban m plizyè. Ki sa m ap fè? M ap jis chwazi sa a. Ok, sa ki di Simple Roll 3. Map klike sou li. Epi map ajoutel, map ralel. Mwen metel sou teks mwen. Ok mwen ralel. Mwen metel sou teks la la. Men mwen metel nan pati final la. Ok. Si nou tap gade la an sou pou nou e. Ok. Nou weke transisyon an dire twop. Map jis bay do klik sou transisyon an. La li dire 2 segot. Map fel dire mwens. Ok. Nap jis klike sou transisyon an la. Epi mwen pran nan ti pwent sa yo. Menm jan m pran video yo. Mwen pran mwen rale l. An dire mwen vle kite l la. Si nap gade pou nou we. Ok. Map fel dire mwens. Ok. Map fel dire plis. Ok. Mwen pran mwen kite l la. An gade pou nou we anko. Ok, menm efè, menm efè son ke m sot ajoute nan kòmansman an, ki sa m ap fè, m ap pran, m ap kopye l, mwen klike kontrol se sou li, ok, menm efè son sa la, kontrol se, e mwen vini la, mwen peze, kontrol ve, ok, epi mwen jis mete l nan. Ok nan pati sa. Mwen jis prann mwen mete l anba transisyon an. Si n ap gade pou n wè ki jan l soti, n ap wè l soti plis enteresan toujou. An n gade pou n wè. Kounya mwen pratikman fini entwo ke mwen t ap fè a la. Kounya an n gade rezilta final la avè m. Se konsa nòmalman pou w kapab fè yon entwo trè fasil san konplikasyon nan Filmora. N ap wè nan yon pwochèn videyo. Tchaw!